Henri Bernard et Edouard Pierre Genyen 2 jèn ayisyen kap viv nan peyi Chili sa fè plizyè ane. 2 jèn sa yo ap viv nan vil Temuco, rejyon Alaucania, nan sid peyi Chili. 2 jèn sa yo bay tèt yo non nèg pasyans yo. Nèg pasyans yo se nan objektif aprè tout mizè nèg yo pase nan antreprand ti biznis vann pwodwi ayisyen men ki pat rive fè pwofi. E nan kèk jou ki pase, nèg yo te arive chanje bagay yo kote ke yo te chwazi pran 20 mil pèso pou yo eseye achte kèk grenn tenis. E mesye sa yo pral esplike nou. Bon, m santi m byen paske plizyè fwa m konn ap imajine tèt mwen kisa m ta mete pou m kreye kèk bagay pou tèt mwen. Mwen ti jan wè l difisil. Men yon lè pandan m kouche mwen menm ansanm avèk misye ki se Bèna, ki se bon patnè pa m, paske kèlkeswa moun ki ta rantre la si w pa jwenn mwen w ap jwenn misye ki se Bèna. E nou t ap panse, nou t ap panse pou nou te fè yon bagay. E yon pakèt nou t ap panse, nou te met plizyè bagay. E pandansetan nou wè sa a pa ka mache, sa a yon ti jan lan, nou oblije chanje bagay yo. Nou gade nan moman an nou wè se sezon lapli epi gen anpil fredi. Nou met tèt nou ansanm nou di an nou met kèk bagay ki pou atire lespri anpil moun k ap antre. Si yo bezwen yon bagay pou dlo, yo bezwen yon bòt pou lapli, y ap jwenn. Nou t ap vann ti mayi, malta, wobisto, bon sa yo pa tèlman mache. Sa yo pa. Se lè nou vini la a nou wè li pa mache menm. Kounye a nou oblije mete sa a pou nou wè. Kòman nou ka kòmanse toujou? Pandan n ap pale, nou poze tèt nou kesyon, bon, nou di nou nan yon ti lokal konsa, otanke de jèn, nou pa ka pa jwenn yon bagay pou nou fè la. Nou di, Pyè, bon, fòk nou kreye yon bagay pou nou wè ki sa nou te ka mete la ki te ka mache plizoumwen. Kounye a, yon bon jou, mwen menm ak Pyè leve, nou di, bon, Pyè, ann achte de pè tenis pou nou mete la. Bon, se konsa nou kòmanse. Menm ke bagay yo poko grand chose, men n espere yon lè yon moun ka antre la, kèlkeswa mak tenis li bezwen an, m panse yon lè l ka jwenn li.

Pou Bena avèk Piergens pou reyisi fòw pa pè soufri e Nan lavi toujou genyen soufrans tout sa wap antreprand toujou genyen obstak men se pa pè eseye e mesye sa yo pat pè antre Nan biznis kote ke yo menm yo te chwazi pran 20 mil pèso pou yo te achte kèk pè tenis e pou yo te refè biznis lan nan yon lòt fason. M panse chak jèn k ap gade nou, kèlkeswa sa w ap antreprann, li gen difikilte ladan l. Infwa ke w tonbe, releve. Sa a, l ap ogmante pèsonalite w e pèsonalite moun ki antoure w yo. Sa a li bon pou nou. Bagay yo pa chè e m kapab di nou, gen ladan l nou ka twouve ke yo chè, men pou pye nou lè n ap abiye, Nou pa janm met nan tèt nou sa n ap abiye se yon bagay ki chè. Ou gen dwa vin ou gen dwa vin la ou wè yon nou ba w yon bagay pou 20 mil peso pa egzanp deyò a ou te ka jwenn li pou 15 mil men si ou wè nou ta vann li konsa si ou wè nou ta vann li konsa se sa depan fason nou achte a e in fak ke se inisye n ap inisye yon bagay ou ka toujou jwenn difikilte nan sa n ap fè yo ou ka toujou jwenn difikilte men pa met nan tèt ou sa ke n ap ba ou yo. Se chè yo twò chè. Nou gen pou medam yo, nou gen pou jèn gason yo. Bon bagay pou fredi, bon bòt, bon tenis, bon bagay nèt.
Se konsa tankou, tankou tenis sa, pa egzanp, deyò moun ka achte tenis sa 18 mil pèso, 20 mil pèso, nou menm nou pa gen pwoblèm, nou fèk kòmanse pou nou bay li pou 15 mil pèso anndan an. Pa egzanp nou fèk kòmanse, nou gen dwa vin la, nou pa manyen yon goud, nou pa gen pwoblèm pou nou ba yon tenis konsa pou 15 mil pèso. Pa egzanp nou fèk kòmanse. Se pezape, pezape nap avanse. Pou medam yo m gen bon ti soulye si yo bezwen al nan ti maryaj ou konprann si yo bezwen al nan ti maryaj, nan ti batèm, legliz m gen bon ti bagay pou yo la. Wap gade bon ti bagay yo pa tèlman chè, vrèman balad. Bon ti bagay, bon ti soulye pou medam yo, sa e pou medam yo.
San ke nou pa deranje biznis lan.

Bon sam non depi ayisyen t pale devan ou gentan wè ou ka fon 5000 ou ka fon 3000 pèso sou li ou gentan konn kòman sitiyasyon an ye pase se konsa bagay yo ye pase m te konn vin chita la m chita m fè tout tanm m ale lakay mwen m pa jwenn yon moun antre la wap wè gen plizyè moun ki antre la yo toujou gade yap chèche ki nimewo pye yo yo gentan mande m 42 43 nan sa a yo di m wè gen yon avni pi devan si kòb vin tonbe m gen machandiz m ka vann a lavni. Men an kòmansman pat gen anyen ditou, li gendwa vini la a m pa jwenn yon moun menm pale avè m. Men kounya la m pa dekouraje, menm ke m vin la a m pa vann, m gen moun ki kemèsye anndan an, ki manyen, menm ke yo y ap mande m tèl nimewo, ba yo nimewo sa, ba yo nimewo sa, genyen m pa genyen. A lavni pi devan nou ka fè ti avanse avè m.
An rezime gen anpil diferans, paske dèfwa nou konn vin la nou pa janm manyen yon peso. Ou mèt rele m nèg pasyans la, poukisa ou mèt rele m nèg pasyans, dèfwa m konn vin la m pa leve yon goud. M chita la fredi manje m men m pa janm dekouraje Ou met rele m nèg pasyans la paske pou tenis la avèk diri nou te genyen oparavan m konn achte 10 sak diri li fè 15 jou m pa janm etire yon grenn men afè tenis la pa gen yon jou m gen dwa pa manyen 20 mil peso men kanmenm m gen dwa pa ka vann 2 pè m ap vann yon pè m ap vann yon pè sa li ankouraje m anpil. Ou menm jèn kap gadem, kap tandem, sa se yon leson pou ou e lap itil ou tou. E mwen menm tou m aprann anpil nan lavi. Paske pase yon ane isit chili pou ap pran fredi, se pa yon bagay ki fasil. Ou menm jèn kap gadem, konsèy mwen, chak fwa wap mache nan yon wout, ou fwape pyew, pa kanpe, leve pyew, metel pi devan. Chak fwa lè w frape zòtèy ou nan wout, w ap mache, ou fè retrè, se menm kote a ou retounen ankò. Konsèy mwen, kèlkeswa jèn gason k ap gade m, jèn fi k ap gade m, aprann kreye pwòp biznis pa w. Aprann kreye avni pa w. Avni pa w pa gen moun k ap kreye l pou ou, se ou menm ki pou efòse w. Se ou menm ki pou kreye yon mwayen pou w itil tèt ou. M pa di yon jèn pa al travay ansanm avèk moun. Se posiblite ou poko genyen pou w kreye yon mwayen. Se al travay. Men pandan se tan wap travay ansanm avèk yon moun, toujou sere yon ti bagay. 2 jèn sa yo te pwofite okazyon sa tou pou yo te envite tout kominote ayisyèn nan kap viv nan Temuco, fi kòm gason, pase vizite yo nan dan mache a nan Bill Barrow nimewo 15, 20 ou kapab al vizite yo paske yo genyen bagay pou mete nan pye pou tout moun ki ap viv kit ou se fi, kit ou se gason, kit ou se granmoun. E an menm tan tou, yo di nou ke pri yo vrèman abòdab. Nou menm jèn Ayisyen k ap gade m, pa gade sou koulè m. Dèfwa blan an mande w dimil peso pou yon bagay, mwen menm m mande w senmil peso. Ou twouve sa m mande w la l twò chè? Ò, li gen gran diferans ansanm avèk pa blan an epi ansanm avèk pa m lan. Ede m jèn gason, ou menm jèn fi, nou ka ede m. Lokal la se Bilbao, nimewo. 15 20 15 20 lè m di 15 20 an 1520 Bilbao 1520 ou pa jwenn Pierre Gens ki se nèg pasyans la w ap jwenn Bernard ki se nèg pasyans la toujou m konseye chak jèn chak jèn gason chak jèn fi e m konseye nou antreprann avèk yon aktivite ki kapab ede w viv pou tout tan e m remèsye bon zanmi mwen li fèt Nelson. Paske premye jou lè m te kòmanse a, misye te ban m anpil mo ankourajman. E pandan yè m te fè yon piblikasyon sou Facebook, misye wè l, misye di m, èske l ka pase kote m lan? M te di l wi, l mèt pase. E m santi m kontan tou difèt ke misye pase, pandansetan l pase. E nou fè yon bon ti pale, e sa rann mwen e pou m pa janm dekouraje ansanm avèk lavi pa m. Ou menm jèn k ap gade m, pa janm dekouraje ansanm avèk lavi pa w. Ok mèsi tchao.